Amis telespektatè de patou, bonswa. Bonswa ou chè priye. Bonswa li di di. Sa w genyen?
Yon blag ki pase nan tèt mwen. Ki blag li ye?
Ma gentan ba ou la pri lè show a fini. Manti non, e pa blag vre non. M di w, w ap al ri. Kòman semèn nan te ye? Wouyy fatigan.
Anpil, anpil fatig but nou la, an anfòm. Ou wè m toujou di w, depi m kanpe, m an sante, pa gen pwoblèm. Pa bliye sa se show pa w la, Chilling with Regina. Li pase chak samdi swa 9 è PM sou antèn Haïti TV 11.4, Youtube, Facebook, Instagram. Epi, bon, chwa pa sou TikTok, men nou sou TikTok nou menm, nou ka swiv chwa. Tanpri, silvouplè, kontinye pataje ap epi abone. E tout moun ki fè l deja yo, mèsi.
Mwen, m renmen di abone, pataje. Pataje, abone. Chilling with Regina, tout kote, nèt. Toupatou.
Sa k gen jodi an la, chèf la? Ou konnen nou nan sezon Pak. Sezon Pak kote nou konnen gen anpil kretyen yo pa manje. M ap te di w bòn ane.
O, nan men jwè. Ou mwen di m jwayèz Pak paske Pak pral rive. E kote nou konnen ke anpil moun lè Pak sakrifis yo fè gen moun ki deja pa t manje vyann men lè epòk Pak yo pa manje vyann kochon yo pa manje vyann bèf yo prefere manje pwason. Donk jodi a se sa m vin pote pou nou m vin fè yon resèt pwason kote ke nou pral manje pwason an sou yon lòt fòm ke m pral fè. Jodi a m pral fè yon pen pwason. Yon pen pwason?

Ou konnen sa sa ye? Bechamel?
Wi.
Epi nou gen epis nou la. Sa se Ritz crackers ke m kraze, ke m pase nan food processor. Ou konnen li fasil, telespektatè yo ka fè l. N annik pran Ritz la, nou ajoute l nan blendè a, nou pulse li, epi li vin ban nou sa. Oubyen tou n gen dwa lage yo nan sachè sa, n pran yon woulo, oubyen yon manch pilon nou kraze l. Men, Fout pwosesè a li k fèl pi rapid e ou ka fè tout plizyè a la fwa. Donk pen pwason m paka tann men nan moman sa a chèf Ray nou pral rejwenn RJ pou HMI buzz.
A tout a lè.
Salut mesdames, salut tout moun. Tank moun konnen l deja dosye kap domine aktyalite a pou Tout semèn nan depi wikenn pase dayè se dosye Shabba nan Sendomeng. Tout fanatik Shabba ki la leve 2 men n anlè leve 2 men n anlè. Depi byen bonè lè dosye a pran lari nou te kontakte atis la pou presizyon men li poko janm bay eksplikasyon pulikman sou dosye a. Sepandan, n ap eksplike w kote sa sòti pou l rive la. Men avan, n ap sinyale, anpil moun deja di tout sa yo panse, tout sa yo tande men nan cho Gade Dodo a, Olfston Benoit alyas Obe ki nan Sendomeng di li menm li te la tout bagay pase devan l. Donk te genyen mwen menm ki te la, te genyen Bicha ki te la, te gen yon zanmi laprès ki se Evens Desir de Scoop FM epi yon lòt zanmi ki rele Billy. Daprè sa l rapòte li wè ak je pa l, Shabba rive nan on bal T-Vice vandredi 11 mas la nan kad Takeover Fest k ap fèt nan Punta Cana, peyi Sendomeng. Kòm sipèstar, lè l rive, li fè wout vip a. Se la a li kwaze bab pou bab ak Claudia, madanm li, ki li menm te ak mennaj li, Jeff. Dapre Obe ki t ap obsève, li di li wè Jeff k ap fè Shabba grimas, fè on seri de jès ki pa katolik menm pou pwovoke misye. Li menm rive ba l lè majè. Puiske mesye dam yo t ap pwovoke misye, Shabba li menm l oblije lè l pa ka kenbe ankò li monte podyòm lan pou l al bay mesye dam yo yon replik kòmsadwa. E l te pran san l pou l fè tout moun nan sal la konnen ak kilès l ap pale. Kote Mado Shabba? Kanpe djaz la, kanpe djaz la. Si nou wè Mado Shabba nan zòn nan lonje dwèt sou li pou mwen. Lonje dwèt sou li pou mwen. Lè tout moun te fin lonje dwèt sou Madan Shabba, li te vizib, madanm la pat kontan ditou de sa Shabba sot fè a. Sa fin pase, tout moun rantre lakay yo. Samdi 12 mas, Shabba rive nan klèb la ankò, li kwaze bab pou bab ak mesye dam yo. Dapre sa Obe eksplike, siwo a fwa sa pa t vini nan menm barik. Premye sèvis ke Claudia rann Shabba se voye yon kèk kleren nan vizaj Shabba, yon kèk kleren li te gen nan men l. Letan ke pou Shabba pase men nan vizaj li pou l wè kote l ye, Jeff sèvi Shabba yon mechan kout pren anba je Shabba la. Se tankou dife nan pay koze a pran lari. Tout moun son sèl koze Shabba pran anpil kou. Klèb la tounen yon gagè kote tout kòk kase kòd, tout sa k kapab gonfle ponyèt yo antre nan batay. Chaplèt pasi pala, boutèy pouse zèl vole kou mouch. Menm machin mennaj la te lwe nan Sendomeng kraze pak an pak epi Jeff li menm, li deside l ap poze lapat sou yon gwo chèn ki te nan kou Shabba nan Vandredi sou podyòm T-Vice la, Epi li menm ankò li fè video mete sou tout rezo pou chante non vanyan l jan l sot maspinen atis la. Chèn nan pa vo menm yon dola menm. Kou Deblosa la fin pete, li pat pran tan pou tout moun konnen Shabba pran kou e se mennaj madanm li ki bat li. Se Shabba menm ki fè foto figi l ki anfle anba chaplèt. Li pat pran tan non plis pou lapolis mete pye epi mete Jeff anba kòd. Daprè enfòmasyon ki pran lari, sanble lapolis ta menm jwenn chèn nan nan pòch Jeff. Sòti samdi 12 pou rive vandredi 18 mas la, Jeff pase 6 jou anba kòd lapolis nan Sendomeng. Li jwenn libète l sou kondisyon nan mitan jounen an. Pandan l ap tann yon jij deside sou dosye a, Li pa gen dwa kite sendomeng. Konya tout bagay vin chanje pa menm rekonèt kiyès ou ye. Julio Fagonay sòti yon nouvo mizik ki rele Konje. Konje eksplike istwa 2 moun ki gen lontan ansanm men, fi an chanje sou misye. Dapre Julio, li lè li tan pou yo pran yon poz pou reyevalye relasyon an paske li menm, lespri l tèlman anboulatcha, li pa gen fòs pou goumen ankò, li prefere met ti boubout la sou poz, li menm, li oblije pran yon konje. Papa Loko, Papa Loko, Ogou Fera, Ogou Fera, Agwe Tawoyo, Agwe Tawoyo, Gede. Vodou a bèl se tit yon nouvo mizik Donelo fenk mete deyò. Nan moso sa a, li chante lwanj tout lwa yo ak tout fòs nan lanati ki gen pouvwa pou geri, ki kapab sèvi tout pitit yon nasyon. Vodou a bèl, s on fenèt ki louvri pou tout moun ki pa kwè ka founi je gade, epri louvri lespri yo pou yo wè itilite vodou nan lavi tout Ayisyen, pou tout moun ki kwè kapab sonje se pa di ayibobo ki fè w se vodouyizan. Mizik sa deja disponib tout kote nou konn abitye konsome atis nou pi renmen yo. Ou jwenn fyète w nan mistik fò w fè l pwòp humm. Avan n ale jodi a n ap fè w konnen Roberto Martino pase yon move moman nan Sendomeng kote l t ap pèfòme ak Phélicia Ross. Nou tout konnen deja Felicia son fanm ki chè.
So wait eske nap gouye ou pa? Se ou menm ki pè?
Pandan nap chante ak Roberto sou podyòm lan, li mande misye danse, epi misye ap fè timidite, fè pale anpil epi Felicia oblije rale mikwo a nan menl pou dil. Se pa kanpe ranse, se kanpe danse. Lè wap pale de yon fanm chè, ou pa ka fè menm betiz ke wap fè avèk lòt fanm yo. Malgre tout enstriksyon Roberto te jwenn, Félicia te oblije ba l yon ti demonstrasyon pou misye kapab konprann kouman pou l byen jere. Apre anpil goumen, Roberto te resi sanble l ta ka konprann sa Félicia ap mande l la. Li plonje kou malfini sou manzè. Nan ese, senti Roberto manke kase, li oblije koupi pou l pran bon jan konpa 7 ti bal. Mwen menm m ap di n on bagay, si se te mwen, kòm s on matadò sipèb, Se loraj ki tap gwonde se la tè k tap tranble tèlman m tap fè mye ke Roberto. Pandan m tap fè sa, kiyè m tap toujou rete nan pòch mwen, asyèt mwen tap toujou nan valiz mwen e m tap stil gen fòs pou m al kraze kizin nan dèyè a. Wè pandan map di nou sa, M gentan grangou wi. A la semaine prochaine tout moun.
Merci RJ, nou retounen ankò jodi a, nou pral fè pen de pwason tankou m di nou, nou pral wè pou manje pwason sou lòt fòm paske nou konnen nou nan sezon pak. Mwen chwazi yon pwason ki gen chen an, sa se flounder. Pa mande m non l ni an kreyòl ni an angle. Flounder. M pa konn non l. E m pran ni nou gen dwa fè l avèk kingfish, nou gen dwa fè l ak tilapya, pwason ke nou prefere. E nou pral fè pen de pwason avè li. Li pa twò konplike. An prensip, se yon gratine de pwason ke li ye, men engredyan yo fè ke yo rele l pen de pwason. Sa m pral fè, pandan ke m mete pen nan chofe, m pral asezone pwason. Li pa bezwen mande twòp asezonman paske sa k vin rive, lefètke m pral kraze l, m pral met tout engredyan yo ladan l ankò, donk li sanse pa twò enpòtan. Si nou ta bliye asezone l, m ap met yon ti ji sitwon kanmenm paske m renmen seafood avèk ji sitwon ki pa anpil. Pwavr. Telespektatè, nou sonje m te gen yon. Yon pwavri elektrik, gon moun ki kraze l, m pap di kiyès. M te gon mil, yon moulen pwav elektrik yo kraze l. M pral mete Old Bay Seasoning ladan l, pa anpil paske nou gen dwa asezone l aprè. Nou pa bezwen vire l paske m pral kraze l, pwason an anyway. Nou mete lay fre oubyen lay an poud. Yon ti parès wi, m te ka mete lay fre tou wi ladan l. Bòt nou gendwa mete lay fre a ladan l, kraze l, epi onion powder. Nou pral met tout ti zo yo pi devan. Kounye a la, sa nou pral fè, nou pral yon ti lwil tou piti, pa pou kwit anpil paske li pral gen mayonèz, li pral gen bechamel. Sa m ap di nou tou, mwen menm mwen fè metòd sa Gon jan w ka poche pwason, ou mete dlo a, sitwon, epis nan dlo a epi ou kite dlo a bouyi, lè l bouyi ou bese volum nan kounya ou mete pwason an poche ladan l apresa ou retire l epi pou w ka fè l men mwen menm kòm filè pwason sa yo yon ti jan pa gen nanm sou yo m fè l konsa paske yo mou anpil anpil anpil anpil anpil anpil si m al lage l nan dlo cho yo tout kenwa riske kraze. N ap sote li nan vyann nan. Map kraze li, li pral li pap menm pran 5 minit poul kwit tèlman l kwit rapid. Nap kite li kwit pou nou krazel. Yon lòt pwòs ou t ka fèl byen ankò se mori fre paske mori fre a li yon ti jan epè epi gen mahi mahi tou paske chè pwason sa yo yo gou anpil yo menm paske yo gen anpil chè ladann yo ka ban nou pi bon rezilta tou paske E lap lap mete plis pwason ladann. Paske sa yo tèlman yon ti jan plat. Donk kòm se sa m te gen a dispozisyon, mwen itilize l paske li pa gen zo se filè li ye. E m ta konseye nou tou pa achte pwason pou n al dezose apre. Twòp traka nou riske pèdi, pa retire zo. Si nou konn filè, pa gen pwoblèm. Sa vle di si nou konn retire, fè pwason filè, nou gen kouto a pou li pou n fè l, pa gen pwoblèm nou ka fè l. Men si nou pa genyen pou n, si nou pa ka fè filè pwason, tou achte filè a pou nou fini pou nou ka fèl oubyen nou tou achte pwason an ki tou koupe a ki gen yon sèl zo nan mitan l tankou king fish, king fish pa gen twòp zo ou ka retire zo a nan mitan l pouw fèl kantou n ka wè la pwason ap fèt la li gentan fini poul kraze moso ki te mwen epè yo yo gentan ap kraze deja. Epi sam pral fè telespektatè kòm nou konnen toujou gon envite nan kay la map kite pwason sa map tou dinn sam pral fè avèl map kitel fin kuit nèt paske gon pi gwo mòso a poko fin kraze lèl fin kuit nèt m pral videl poul fon ti frèt epi map retounen vin jwenn nou lèl frèt pou nou kontinye fè resèt la Lady Dee take it away. Mèsi chèf Ray. Mwa mas se mwa kote entènasyonalman yo fete plizyè evenman sosyal e mondyal. Nou jwenn 8 mas se Jounen Entènasyonal Dwa Fanm, 21 mas se Jounen Entènasyonal Down Syndrome, sa nou ta rele an franse Sendwom de Down. Maladi sa a se Ling Down ki te dekouvri l an 1866 e se sa k fè l pote non li. Sou chak 800 a 1000 timoun ki fèt, gen yon timoun omwen ki fèt avèk Down Syndrome. Nou menm nan Chilling with Regina, pou nou fè vilgarizasyon otou de maladi sa a, nou envite vin pale avèk nou jodi a Lafamiy Casimir ki yo menm fè eksperyans e ap fè eksperyans sou sa yo rele Down Syndrome kòm Ayisyen. Bonswa Martine.
Bonswa Gina.
Bonswa Patrick.
Bonswa Gina.
Hi Toscani. Hi Gina. And hi Gianni. Hi Gina.
Alright.
So la famiy Casimir jan mwen di nou yo genyen on ti moun ki down syndrome tou. Donk nou te jije bon poun fon ti chita pale avek yo. Poze yo kek kesyon e yo pral share eksperyans yo ansanm avek nou. Martine euh ki lè ke ou konnen Toscani down fè down syndrome eske se lèw ansent oubyen lèl fin fèt? Lèl fin fèt.
Se te 15 octobre 2008 dè ke mwen fin akouche se le moman ke m te gen bèl sèm avèm nan chanm nan manmanm te la Patrick te Haïti pou le moman sa pa te kite Ayiti. E du coup se lè sa kounye ou jwenn plizyè doktè ap antre anndan chanm nan and then yap gade ou e pi yap mande ou ki laj ou but tou senpleman ou toujou pa konprann. Men tout otan yo potko fè yon yo gon egzamen san ke yo fè ke yo voye Tallahassee se li menm ki pou vrèman di si timoun nan gen Down Syndrome ou pa. Men lè Toscane te fèt li te fè 9 jou lopital, le menm jou m te gon doktè ki vini ki di m ke yo sispèk ke li fèt ak Down Syndrome. Men pou mwen menm Down Syndrome se te yon virus, yon bagay ka prale nan 2, 3 jou, m pat konprann sa l te vle di. Alò, 9 jou apre l ale lakay li, yo ban mwen kote pou mwen rele, ke l ap bezwen terapi, etou, m pat janm te konprann toujou. Alò se lè ke kounye a la mwen mete Down Syndrome nan konpitè an, mwen vin reyalize ki sa ki Down Syndrome nan. Kote ke m vin reyalize se pa t yon bagay ki te tanporè, se t yon bagay ki te la pou lavi. Eske timoun sa pral mache, eske l pral pale, ki sa l pral fè, ki jan l pral fonksyone, la m pa kache di w se t yon bagay ki te yon ti jan tèt anba. Paske w pa t konprann anyen de ki sa k ap fèt. E m ka di w ke nan eksperyans pa m li pran m 3 mwa, lè ke aprè 3 mwa kounye a de rechèch ale kay doktè, se aprè 3 mwa kounye a mwen kòmanse pral wè spesyalis ansanm avèk li. Kote ke yo refere w nan Mehlman Center an, se te nan bò UM pou w ale, lè sa yo fè yon evalyasyon global pou li. Yo gen pwogram pou timoun sa yo ki kòmanse depi yo fèt. Ce qui veut dire Toscani te gen chans sa a pou l t antre nan pwogram sa ki te jis Miami, yo pa anpil nan Florida a. Nan Miami, li kòmanse a 8 mwa. A 8 mwa sa l kòmanse an, se a 8 mwa a jeni m te kòmanse tou pou m konprann kisa ki te Down Syndrome nan.
Patrick antan ke père de famille, Martine ou a Haïti, Martine rele w pou l di w premye pitit ou fèt avèk sendrom de Down. Kòman w te pran nouvèl sa a? Bon, premyèman l pa t fasil, paske m pa t gen anpil enfòmasyon sou Down Syndrome. Se nòmal fè rechèch sou Down Syndrome epi m vin reyalize, paske premye enfòmasyon yo pa fasil. Premye enfòmasyon w jwenn yo se pa menm jan lè w ap viv a timoun nan. Se pa menm bagay yo. Bon te trè trè trè difisil pou mwen.
Ann di kounye a Toscani fin fèt, n ap viv, n ap evolye. Kòman sa afekte vi Patrick te an Ayiti ou isit? Kòman sa te afekte vi nou, dinamik de vi nou?
Bon, e Toscani fèt an 2008, Patrick antre isi an 2013.
Ah, ok. Ce qui veut dire que lè Toscani te fèt, si ke mwen menm pèsonèlman m pat genyen manman m, papa m, frè m yo, e m te gen bèl sè m tou, ki te madanm frè m nan alepòk, ki te ban m anpil bon sipò, m te gen fanmi ki te kanpe avè m. Paske otomatikman ke w gen yon timoun ki special need, tout bagay chanje pou ou. Nan ki sans ke tout bagay chanje pou ou, ou pa ka kite timoun sa nenpòt ki jan, timoun nan al nan lekòl ki espesyal, ou gen terapi, ou gen ekstra terapi, e an plis, timoun ki Down Syndrome yo, e Toscanie kòmanse manje manje solid, vrèman, mèt zo a laj de 4 an. Se di ke l pa t ka manje anyen ki pa t koupe, li te ka toufe. Paske, pi fò timoun ki fèt avèk Down Syndrome, ou ka gade la a, Toscanie, Wap wè lal pi plat ke pa Djani ok lang yo pi lou ce qui veut dire que lè yap manje yo pa kraze manje a vrèman yo plis gen yon tandans pou yo vale manje an e se ke timoun sa yo tou pa vale byen se dire ke se pa yon mens a fè son bagay ki trè li trè difisil pou mwen diw byen so mpa ya.

And Nanjiani is there something you would like to tell your mom and dad and your brother? I love them. You do? Aww this is so nice. Nou pral pran yon poz nap di w rete branche chef re manje a santi bon fè nou wè sa wap regle. Merci Lady G, nou retounen. Tankou m te di nou avan pòz la, nou fè pwason an fè yon ti frèt, kounye a nou pral met tout engredyan yo. Pa gen lòd ladan l tankou jan pou n mete l la. Sa se rit slant ke nou pral mete ladan l. Nou pa bezwen chwazi lòd pou n mete l. M ap kite yon tout ti pe pou m mete. Si m ta manke tou, m gen rit slant sa pou m mete. M ap kite yon pe met sou tèt li. M ap melanje l. Epi apre sa, nou pral ajoute kondiman nou yo. Piman dous. Zonyon an, oups, aksidan. Zonyon an, Nou te ka graje l. Kòm m pa t vle gen twòp dlo ladan l ni nou gen dwa rape l si nou vle, mwen menm pou plis teksti, for more crunchiness, tankou moun yo konn di a, m koupe l piti pou m mete l ladan l. Bon. Mete zonyon an ladan l. Nou pa bezwen enkyete non li pap dry paske m pral mete bechamel la ladanl mayonèz la ladanl map met bechamel la apeprè yon tas m gen dwa pa met tout pou bechamel la banm di nou ke m te fèl alavans m te fèl lò emisyon deja Sak gen, sa depann de konsistans ke n bezwen an. Sak fè nou wè bechamel sa a likid. Sa fè nou bwè l ou ti jan konsa, se paske m te gentan prepare l a lavans, mete l nan frijidè. Men kan l pran chalè, li pral tounen likid ankò. E l ap vin ti jan pi likid. Donk, e sa depann de konsistans lan, de resèt ke n ap fè. M te fè yon resèt deja kote l te yon ti jan e pli epè. Men si nou vle, nou menm, e nou ka toujou mete plis lèt ladan l pou nou ka fè resèt la pi byen. pou l ka pi byen reponn a kritè yo jan pou n fè l la. Donk, se sa m te vin anvi di nou, donk pa enkyete nou si nou wè dènye emisyon m kwè se te Kokiy Farsi an, donk li te yon ti jan pi epè, twò epè, so sa m te fè, nou ka ajoute lèt ladan l pou n mete l sou tèt li. E resèt ki anba l la tou, li pa gen erè ladan l, se resèt sa pou n egzekite. Kounye a m mete li, m fin avanse li la. Nou pral mete pèsi italyen, tabasko a, hot sauce la olye de tabasko. Sa k fè m te mande nou pou nou kite l frèt, se paske nou pral met ze ladan l. Si nou mete ze a pandan l cho a, l ap kuit li, donk li ka fè li vini Genyen boul ze ladan li tankou son ze omlèt nap fè oubyen scramble egg nap fè donk m konseye nou pou nou pa metel ladann tou cho sa map fè map kasel apa pou kokiy pa tonbe ladann map metel nan bòl map met dezyèm nan. Ok, kounye a, nou gen dwa vide l ladan l. Sa ze a pral fè, ze a se tankou yon eleman ki pral pèmèt li rete ansanm. Alò, lè m di ansanm nan, ou wè angle a k nan tèt mwen? L ap pral, li p ap, l ap fè li kenbe kò l. Donk, pou li ka ale nan fou a, pou lè n ap koupe l, pou li ka soti an tranche byen. Nou wè jan l bèl? Ni mayonèz la tou an. Mayonèz la ranpli menm fonksyon an men li gen bon gou tou. Lap ban li yon ti jan riche pla sa a wi paske le fèt ke li gen mayonèz, li gen fwomaj donk li yon ti jan riche. Fwomaj sa a m mete, nou ka mete fwomaj de preferans nou men sa m fè mwen menm mwen mete parmesan ladan li ke nou te gen la dan. Mete, nou kite rès la pou met sou tèt li. Nou gen dwa mete mozzarella tou, si nou vle sou tèt li. Nou gen dwa mete chapelure tou, bread crumb sou tèt, sou sou tèt li pou li ka gen bèl koulè lè nap fèl. Jiska prezan, tou va byen la. Nou wè kòman l soti. Kounye a, n pral ajoute kònichon an ke nou rele pickles an anglè. M te rache li, m te kite youn an antye pou n te ka wè sa l sanble lè nou wè li ladan l. Donk pou m pa pèdi l, m ap tou mete l ladan l pou m pa bezwen al jete l, m p ap tounen l nan bokal nan ankò. M ap koupe ladan l, mete l. Epi resèt la fini wi. Kounye a sa m pral fè, mwen pral pran moul lan, m pral grise l men an atandan nou pral rejwenn Lady Di avèk envite nou an ankò. N ap tounen.
N ap raple nou ke nou ap koze avèk La Famille Casimir jodi an sou zafè Down Syndrome. Martine, ki tip de challenge pandan ke w ap leve pitit ou sa a, epi ou vin gen yon lòt timoun aprè, ke ou rankontre sou pakou ou antanke paran, antanke mè? Bon. Gianni avèk Toscane gen setan daj. 7 an de diferans nan laj yo. E lè Toskani te fèt, lè Toskani te gen 1 an, paske m te mete tèt mwen m te travay nan lekòl kote l te ye, m fè 8 an, se konsa mwen mwen te vin aprann de timoun ki gen pwoblèm. Yonn nan konsèy ke dam sa te ban mwen, li di m ke mwen gen Toskani, wi, li gen yon disability, men pou m gade l tankou yon timoun ki nòmal. Ce qui veut dire que trete l, elve l tankou yon timoun ki nòmal, edike l nòmalman, sa ke m pa p tolere nan men yon lòt timoun m pa sipoze tolere l nan men l. So m panse le fèt ke m te fè sa a, pandan tout setan sa a, lè m vin ansent Djani, m te gen fear lakay mwen,

Ou konprann sa m di w lan? So, m te aksepte sa l te ye an, menm lè ke l te di pou mwen, l te difisil pou mwen, m fè fas avèk anpil moman difisil, se vre, men, m te toujou mennen l lekòl chak jou. Se di ke li menm, li te kòmsi se yon timoun ki te la, ki te nòmal, k ap avanse, epi sa tou te vin ede m avèk Djani. Patrick, lè ke ou rantre an 2013, se sa Martine? 2013. An 2013, ou rejwenn fanmi ou pa bò isit,

E nou vin trè fonksyone trè byen ansanm avè l, nou konsidere l kòk yon timoun ki nòmal. Tou tout bagay te pase trè byen, pa t te tèlman gen difikilte avèk Toscani. Jiskaprezan Toscani toujou adapte li kankou s on timoun ki nòmal, pa gen diferans. Really good.
Èske nou panse ke sitiyasyon Toscani aji sou devlopman Gianni?

avèk Toscani so Djani just vin antre epi li swiv timoun sa yo pou swiv kòman yo adapte yo avèk Toscani ce qui veut dire ke li vin konprann ni resamman mèt zo ane pase lèl nan kindergarten epi l kòmanse vin ap gad videyo avèk lòt timoun ki gen frè yo ki spesyal se lè sa l vin eseye konprann ni men m pa konnen egzakteman m panse ke nou pa fè diferans antre yo 2 a.

Si gen yon fanmi ki nan menm sitiyasyon oubyen yon fanm k ansent la ki petèt pral fè yon timoun ki gen menm sitiyasyon Down Syndrome nan, ki konsèy ou ta kapab bay fanmi sa a? Ki konsèy ou ta kapab bay kòm papa Patrick?
Bon, asepte fè a, epi konsidere timoun nan tankou yon timoun nòmal. Mwen wè se pi bon fason pou ka fè, pou ka adapte w avèk jan de timoun sa, epi tande li, eseye konprann li, konprann nan tout bagay. Plis bagay la se tande timoun nan lò l ap pale. Martine, gen enpresyon te gen yon bagay ou te anvi ajoute? Bon, lò gen yon moun, pa egzanp, si m gen yon moun ki zanmi m ki ansent, ki pral fè yon timoun, yo di l ke timoun sa a. pral fèt avèk Down Syndrome ou Pèpè Disabilite an, chwa a vini de moun nan. Rezon pou lakèl ke chwa a vini de moun nan, paske yes li parèt beautiful jan nou menm nou pran l lan but gen ups and down ladan l tou. Ou konprann sa m di w lan? Paske sa son se yon bagay ke w ap aksepte nan vi w for life. E la si ke yon moun vrèman ou pa gon sipò ou pa deside pou fèl li pap fasil. Sa vle di ke fò w vrèman deside pou met timoun sa devan epi mete sosyete a dèyè do w. Paske dèfwa sosyete an gen de jan ke yo ka gade w avèk timoun sa. Lè w ap mache nan lari. Gen moun ki konn rapwoche m avèk Toscane sitou lè l te piti yo toujou di m eske m pat konnen lè m t ansent. Nou pral retounen sou pwen sa ki trè enpòtan, annatandan m pran yon sant trè santi bon, ban m bay chè fredi m nan ki pwen l ye avèk manje a. Mèsi Ledidji, nou retounen. Manje a fini, sa nou pral fè kounye a, mwen beure moul lan pandan nou te nan poz la, m pral mete fòs la ladan li pou nou vide l, pou nou gratine l. Sonje ke nap jwenn resèt la anba paj la. Map pral vide l kounya. Map vide li ladan l. M te ka kite l nan sa tou wi but nop. E paske sa son cast iron tou m te ka mete l nan fou an vreman ladan l men plat blan. Bon lap fè pi bèl ladanl m kitel. M ta byen renmen manje sa men m paka manjel paske l gen ze a ladann li pa fin kuit so m paka fèl se byen malere ke m paka fèl konsa. Kounye a la nap sire n ke n byen melanjel byen metel pa byen melanje non byen enkòporel nan asyèt la fèl byen ranje byen plat. E pi, nou pral mete 2 nwayo de beurre sou li. Konsa. Pou nou mete l. Non sèlman n ka manje sa kòm yon manje konplè avèk salad, Epi tou, nou ka fè l tou kòm gratine paske m konnen nou renmen gratine. An giz de chapelure, m te kite rès ritz bonbon kraze a pou m te met sou tèt li ke m pa t met chapelure, m pa menm bezwen met fwomaj sou tèt li. Kòm m ret yon ti piti, tou piti la, pèpè, yon kiyere, m ap mete l sou li men, m ap mete chapelure la sou li. Bonbon kraze a epi pou nal mete li nan fou. Nou metel konsa. Epi fwomaj la. Epi that's it. Asire nou ke plato a sou kote li byen netwaye pou li pa brile paske se kote ki pi Mès yo ki brile avan. Telespektatè, pen pwason an pare. Se pa tankou pen n pral manje a bè a manba non. Se yon gratine ke n rele pen de pwason. Sa nou pral fè kounye a, nou pral mete l nan fou 350 degre pandan 30 a 45 minit. Sa fè m di 30 a 45 minit lan, n ap mete l anba pou l pran koulè avan. Apre sa, nou mete l nan etaj anlè a. Si l pa gentan pran koulè, n ap fin fè l pran koulè nan etaj anlè a. Epi, men de tanzantan fò n fon veye l pou n gade l apre yon 20 minit fò n ouvri fwa pou n wè kòman l ye. Sa a se te premye resèt pwason m te pote pou nou. M gen lòt resèt ki pase deja mwen te fè blaken tilapya ke nou ka jwenn pou n ka fè pou pann pandan epòk pak la. Mwen te fè Tuscan salmon. Nou gen dwa retounen sou youtube pou n al gade emisyon sa yo pou n ka konnen ki diferan sòt de pwason ke n ka manje pandan sezon karèm nan. Sur ce, je vous laisse, m pral mete sa a nan fou a pou nou kite li kuit, n ap retounen lè n retounen, kòm dabitid, le Didi p ap rate okazyon an pou l pa vin goute. M ap retounen, a tout à l'heure. M ap raple nou ke nou chita avèk La Famille Casimir e jodi an n ap pale de Down Syndrome nan kad Joune Entènasyonal Down Syndrome ki se 21 mas. Anvan poz la Martine ou tap palem de stereyotip m gen enpresyon e ke ou kapab fè fas lè ou gen yon timoun ki down syndrome nan kominote. Ki tip de stereyotip ou fè fas avèk yo e kijan ou eseye shield, pwoteje timoun yo kont sa? Bon, se moun nan li menm pa kont pap janm remake l. Sonje ke ou menm kòm paran sanse se ou menm ki jwenn atak lan. Lè Toscane te te pi piti, m te konn al avè l tout, tout kote m prale m toujou al avè l. Ok. M te konn jwenn moun ki di m, Oh my God, I'm so sorry, umm, ou pa t konnen lè w t ansent? And lè konsa ou just, ou, ou, ou pratike yon bagay nan ou menm, yon sòt de sajès, kote ke w vale l, epi ou just ri. Ou pa di anyen. Bon, se pa tout moun ki ka fè l, pa kont. Ou wè kote m ye avèk ou an? Men, Umm se pa yon bagay ki li pa fasil men dèfwa moun nan dil tou son mank de edikasyon li gen anpil bagay a revwa ladan li sa vle di ke dèfwa ou pa reponn ou di mwen si ou gen moun ki konn ap gade ou gen dwa al yon kote avèk li la m konn tèlman gen moun kap gade ou dèfwa lè zye ou tonbe sou moun nan moun nan vin paka bese zye l epi lè konsa mwen m just fè hi. Ou konprann? Sa vle di ke pou yo menm, yo just yo gade li, defwa yo ka rann ou enkonfòtab kòm yon paran, jis fè w santi ke ou gen yon bagay ke w pa ta sipoze genyen. Men pa kont pou te di w laverite, m just respire epi m pa bay repons. Paske defwa m santi ke, poukisa pou m reponn moun nan? Si moun nan poze kesyon an, reponn li p ap itil mwen anyen. So m just let it go. Lè
Patrick, èske w panse nan sitiyasyon sa a, lè nou gen yon timoun espesyal, ankadreman, sipòt sistèm, moun ki la pou timoun nan ak fanmi an jwe yon wòl enpòtan? A, sa se premye bagay ki pi enpòtan nan vi timoun sa yo. Yo bezwen anpil ankadreman. E isit, si se pa sa, gen anpil paran ki t ap santi yo vrèman mizerab. Paske isit, Yo vrèman bay timoun sa yo anpil ankadreman e se sa ki ede nou anpil pou nou ka jere Toscani e viv avè l byen. Tout se sipò moun, se sa k pi enpòtan lavi timoun sa yo. So nou nou nou nan anpil pwogram, Martine? Wi.
Avèk pwogram ke w genyen, ke w jwenn pwogram terapi, ke also tou avèk asirans yo tou dèfwa.

Men pou konnen sistèm yo tou fò w mete tèt ou deyò, ou konprann, se akoz ke mwen mwen t ap travay m vin konn gen seri de bagay, epi m vin gen lòt paran ki vin konnen l. Men se pa t sa, m pa t ap ka travay, m pa t ap ka al travay, m pa t ap ka fè anyen. Humm
Patrick, antan ke gason ou gen 2 pitit gason, èske ou panse ke premye pitit ou Le fèt ke li gen Down Syndrome sa vin enpakte jan ke w vin viv avèk li òm a òm?
Bon, m pa pa vrèman. Men m eseye konprann li e m m adapte m a sa, dou m pa wè gen diferans nan jan de bagay sa. Toscany, What is your favorite food?
All of that, chicken, pasta, shrimp. Chicken, pasta, shrimp. Oh you don't like salad? Yeah and mommy cook mommy cook chicken. Is mommy a good cook? Yes.
Oh really?
Mommy is a good cook Gianni? Yes.
What's your favorite food? Pizza.
Pizza.
Mwen panse ke gen pil lot bagay pou nou te kapab di, men Martine, si petèt On pakèt moun kap pale kap gade la kapab pa konn kisa ki down syndrome nan. Nan mo paw dekri down syndrome pou nou. Bon, down syndrome se ke timoun sa fèt avèk on lè yo di pwoblèm entelektyèl, timoun nan pa aprann lekòl menm jan a tout lòt timoun. Ce qui veut dire ke timoun sa vrèman fonksyone li, ok Djani pa egzanp, ok Djani gen 7 ans, Djani nan first grade, Toscanie gen 13 ans, Toscanie ta sipoze nan middle school. Ou konprann? Toscanie ekri non li, li ekri non li, li konn kelke chif, li konn de twa bagay. Se ke timoun sa yo pa vreman aprann entelektyèlman. E pi an plis de sa tou yo toujou bliye. E pi yon lòt bagay tou nan down syndrome, lè ke yap pale, li pa fasil pou konprann sa yap di. Paske lang yo tèlman lou,

Se sa k fè kounye a lè l ap pale, ou ka konprann plizoumwen lè l ap pale. Men pa tout moun ki gen abilite sa a pou konprann li. E anplis de sa tou, kòmsi li te opere nan zòrèy, timoun sa yo toujou gen pwoblèm de tèt yo jiska nan vant yo. Leplisouvan timoun ki gen Down Syndrome konn gen pwoblèm kè. Gen anpil ladan yo ki fè open heart surgery. Toscany li menm te gen yon open valve nan kè l, li vin fèmen apre 5 an. Pedicule ok. Se kè l ki sanse pi strong nan li menm. Timoun sa yo konn gen pwoblèm thyroid. Ok, thyroid lan yo konn gen pwoblèm avèk san yo tou. Ou konprann? Globule blan yo, globule wouj yo pa janm rete nan menm nivo. Timoun sa yo konn gen pwoblèm entesten. Se ki vle di ke ti yo, ou yo gen dwa manje. Toscanie gen dwa manje la a. Si li pa al nan twalèt pa egzanp pandan yon jou m ka wè sa. M ka swiv tout bagay anndan vant li. Ou konprann sa m di w la? Lè li gen yon pwoblèm, li ale nan kay doktè oubyen nan emergency room, kòman li eksprime l a doktè? Li pa konn eksprime l. Donk se ou menm ki fè e.
E m panse sa se youn nan pi gwo tchalenj pa m tou. Paske depi li malad mwen konnen. Si l avèk ou nan kay lan la, l ap fè tout jounen an avèk manman m, l ap kenbe doulè an, se jis lè m vini l ap di m sa. E lè li gon pwoblèm, pou yon rezon pou yon lòt, m ka konprann tout sa l genyen. So, lè w ale nan lopital dèfwa, yo gade laj li, yo konn vle pale avè l. Dèfwa, etanke paran tou, dèfwa m konn wè anpil paran paske m travay avèk paran sa, yo konn fè maledve avèk moun yo. M panse sajès lan pi fasil. Ou konprann sa m di w lan? Se ki vle di ke se mwen k, ou vin endi w pa pale pou li. Ou oblije fè rechèch lan. Lè konsa, lè m rive lopital la mwen menm, Mwen di yo, Men sa m panse l gen, men sa l gen, men sa pou yo fè. But se pa yon bagay ki vrèman fasil paske timoun nan pa ka pale pou tèt li. Dakò.
Mèsi anpil Martine. Mèsi anpil Patrick. Thank you so much guys. M panse ke se yon bagay n ap retounen sou li ankò. Men nou te vle pa t kite 21 mas la pase san ke nou pa t Chilling with Regina pa t vin pale de sa. Thank you so much guys thank you for coming thank you thank you and now guys what do you wanna say to chef ree? Chef ree take it away! Ok!
Telespektatè kounye a nou fini, manje a pare. Nou wè jan l bèl? Poutèt m te di nou pen an l pa sanble pen vrèman, s on gratine l ye ke yo rele pen de pwason. Kounya sa n pral fè, m pral mete l nan asyèt pou spesyal envite spesyal mwen an. Ok. Non, m ap mete salad la avan. M ap mete salad la avan kòm nou konnen manje an yon ti jan konplè. Donk n ap dekore l, n ap mete salad ladan l avan ke nou sèvi l. Nap mete dressing nan sou li. Epi nou pral koupe. Fèt atansyon asyèt lan cho. Epi nap koupe. Vwala. Nou wè jan l soti fasil. Nou konn poukisa. Paske m te mete beur la nan fon an. Vwala. N ap mete l e. Pou nou sèvi pen an. Nou gen dwa mete li konsa. Met yon ti koulè sou tèt li. Paske li yon ti jan pal. M ap met yon ti koulè sou tèt li. Yon ti wouj. Yon ti kawòt ankò. E pi pou nou fè. M gen dwa met twòp bouboule DJ. M pral koupe ladan l kan l vini. E pi vwala. Nou fè pen de pwason an konsa. Nou konnen se dimanch se semèn sent, se fèt Pak ki rive. Nou konnen ke se pwason anpil nan nou renmen manje. Jodi a m te vin prezante nou yon lòt fason ke nou ka manje filè de pwason. Donk m vin prezante nou pen de pwason pou nou ka konnen kòman pou nou refè l. Bon apeti! Ok. Mwen goute avan Lady Di vini. Oh oui. Bon. Ok. Kote invite m? I think Toscani, you wanna come in this with me? Ay, ay, ay. Hello, you can come. Ay, ay, ay. Chef Ree, ah, jodi.

Bon, fèl dousman non non, yo ka fèl konsa, yo ka ret konsa. Paske lè ou pale, lè wap pale de yon fanm chè, ou pa ka fè menm ba, betiz ke wap fè avèk lòt fanm yo. Ou wè, non non, kitel dousman, dous, nou renmen dousè a. Come on Berto, let's go. Let's go. Kom, non, non, dousman, mwen di dousman wi. Dousman, komanse, konsa. Non pi dous ke sa, pi dous ke sa Pi dous ke sa Ou pa oblije pè Bertho Bon, bon, bon, bon

Non non non se pa sa ou pa ka fè sa avèk yon fanm chè se pa sa ou fè Lefi eske ou dakò avèm an nou fèl ansanm nou menm tout sèl tout medam yo nan sal la nap montre Berdo kijan nou vle lagel ok ou pare tout fanm yo.